Um, wap mwen, oh my god.
E nou gen nou genyen yon se mwen menm moun yo tap di pou te pran Ariana. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Se jan nou sot gade l la, kòman Ariana etone, Ariana sezi lè l gade li wè mesye a. Ebyen, nou pral gade videyo sa ansanm, kote Ariana pwomèt l ap bay èd pa l pou operasyon jèn gason sa. ke ki pral fè operasyon ann al gade kòman video sa te pase ansanm avèk Ariana e Mackenson mbs.
Alo? Wi kòman w ye Ariana? Wi alo? Ou tande m? Ya mwen tande w. E al pran limyè la. Sa se yon jèn gason Ariana ki ap soufri. Avèk yon ti men. Li te gentan fon video li te mande pou te potel sekou e li genyen yon ti men ou met pale avèk Ariana. Sèm tanpri gen yon ti sèm ap sekoum pou video m ta gou deja sèm pase m wè w. Leve ajenou, leve ajenou. Gen yon ti sèm ap sekou sèm pou ede nou soti nan sa nou ye la.

Egalam se Se gade nap gade pou nou wè pou nou kapab ranmase rès kòb la pou nou kapab fè operasyon an. Nou fè plizyè operasyon deja e moun kap soufri konsa. Konbyen kòb yo mande? Konbyen kòb yo mande? Yo mande
Yo mande nou prè de anviwon 18 mil dola. Nou deja gen 5 mil 5600 oubyen 7700?
Chèk gen. Nou gen, yo mande 10.000 dola, yo nou gen tan genyen.
Wi, nou gen tan gen anviron 5000 konbyen. Ok, map pran nimewo pa nou.
Map pran nimewo nou e map bay patisipasyon pa m. Men, m pa konn si nou konn Doktè Thomas, li rete Bwa Monkèt. Se pou mwen se yon bon doktè ke li ye. M pa konnen nou ka nou ka ale wè li tou. M ap pran nimewo nou m pa konn nimewo m ap bay patisipasyon pa m m pa renmen kòmsi vrèman di konbyen oubyen sa m ap bay lan men m ap bay patisipasyon pa m nou mèt ban m nimewo pot yon telefòn pou mwen o bondye bagay lan. Nou genyen nou genyen nou gen yon nimewo zèl Ariana nou panse youn nan bagay ki te ka pi bon. Si nou te bay nimewo zen la, menm si chak moun te bay yon dola, nou ta met ansanm pou nou te ka fè operasyon. Banm di w, 18 mil dola ameriken yo mande a? Wi.
Ok.
Mezanmi. Mwen nan tromatize dousman. Mèsi sè m. Mwen ale jefri. Jefri.

Chak moun ki nan live la te bay yon dola guys e lè operasyon an fèt map rele Ariana map potel ba nou guys nou konnen mwen menm map fè travay la pandan 16 ans nou gen 8 operasyon nou fè la operasyon sa se li menm ki prè mka di ki prèske pi grav pase nou wè patnè kap opere la jedi nou gen yon bebe ki fèk opere si nou chak ki la guys nou bay yon dola sa nou ka bay la guys mwen menm map kontakte Ariana lè operasyon an fin fèt map prezantel nan live la guys.

Nou mande chak moun ki la kap gade guys li grafik chak moun ki la guys sou ka bay 10 bay 15 mwen garanti nou guys mwen se Mackenson NBS kap fè travay sa pandan 16 an nan kominote ayisyèn nan m garanti nou guys nan 2 semèn mesye ap opere map potel nan live Ariana si nou konnen manba live la di wi si nou konnen Mackenson NBS di wi e ou mèt Si nou konn Mackenson NBS lan balap la di wi guys. Si nou konnen travay mwen nan kominote ayisyèn nan. Nou gen 2 operasyon nou sot fè. Chak moun ki la guys. Gad anba live la. Gad anba live la Ariana. Tout moun ki konn travay mwen nan kominote ayisyèn nan. Pandan 16 ans. It's ok, it's ok, pa gen pwoblèm. Men kòm nou dim nou gentan gen yon medsen, mwen menm mwen tap m tap refere nou yon medsen e pran kèk chaj. Paske m pa konn si gen moun anba live la ki konn Doktè Thomas. Se yon ameriken ke li ye, men li gen nenpòt 10 an Ayiti, li fè operasyon sa yo anpil. Se yon bon medsen ke li ye, m te ka refere nou e menm. Pa kont si anpil nan nou, gen moun ki la ki konn Doktè Toma ki Bwa Monkèt, Bwa Monkèt se la ke mwen te rete, and then Doktè Toma te rete bò lakay mwen. Li fè de gwo operasyon tou. Kòm nou di nou genyen medsen. It's ok, men Doktè Otto m ap wè si m vreman li move.
Gade Ariana, ou mèt etire kamera m ap montre yon bagay. Konti etire kamera l pa p parèt m ap montre yon bagay. Gen moun ki pa vreman fin alèz avèk imaj lan ou konnen se ou k twò. Non se pa li menm, se pa li menm k ap parèt, se mwen menm k ap parèt. M ap just ba w yon ide. Li pa twò grafik. Fon ti etèn sa. Ou wè, gade Ariana, ou wè sa se yon operasyon nou fè. Ou wè li? Sa se yon operasyon nou fè. M pa konn si ou wè l. Ou wè li? Sa se operasyon nou fè. E sa vle di nou fè plizyè operasyon. E atravè moun k ap soufri nan. Wi, nou gen moun, nou gen staf moun men nou mande èd la. Eee operasyon yo fèt eee Ahh it's ok. Ya sa vle di lò nou mande èd la Nap annik rete konsa e gade wap gade nou moute live nou di men kòb nou ranmase a nou bay tout prèv M'en yon lòt ankò Ariana gade ou wè. Wè tande Wouyy gen de moun gen de ti gen mpa vle timoun nan bay like lan jon anpe ou konprann mpa vrèman vle ou konprann.

Dakò ebyen ok it's ok map ekri nou sou m pa konn si nimewo n bay la tou map ka jwenn nou sou whatsapp map ekri nou ok.
Wi nimewo nou bay la se nimewo se nimewo zèl la. Pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm mèsi anpil and then map priye pou li e m swete tout bagay byen pase.
Wi nou tou mèsi anpil.
Pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm mèsi a ou menm tou orevwar mezanmi. Pa bliye si nou kapab ede li mezanmi tanpri si nou kapab edel paske mwen jis wèl tèt mwen tou tobe fèm mal e mwen vrèman waw.

Guys map tou desann paske pafwa gen de imaj depim wè li fè tèt mwen parèt lou and then m pa fin ok it's ok guys and then sam ta pral di je m tou bliye tout sam ta pral di m vini pou the challenge of Ariana menm tou prese bliye tout sam ta pral di anyway map di anpil ok and wi. Download Non pou ki sa Pou ki sa nou pa vle mwen desann Pou ki sa nou pa vle mwen desann Nou renmen lè map live Nou renmen lè map live